Salut tout moun sa yo e moun YouTube koman nou ye Nou konnen se toujou mime epi pa bliye nou sou chanèl mime love la guys avan menm nou antre nan videyo a pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la like videyo a patajel epi kite yon kòmantèw pou dim sa ou panse de videyo a pa bliye kòmantè yo enpòtan Kite kòmantè pou dim sa ou panse ok guys men jodi a nou pote yon ti nouvèl pou yon nou yon gwo bout nouvèl pou nou guys m pa di sa yon ti nouvèl kote yon demwazèl 20 ans pèdi vil akoz de mennaj li guys avan menm nou antre nan videyo a pa bliye m ap kite nou ansanm avèk intro m nan n ap re talè.

Jan nou te dem tap di nou an, se yon demwazel 20 an ki pedi vil akoz de menaj li. Kote yo tap byen pase. se, kote pou demwazèl la ta va byen pase, rejwi ansanm avèk fanmi l epi jodi premye janvye a se vi li pèdi. Guys, n ap mande. Ok, kote demwazèl la fin wè 2021 an epitou Sepandan li pèdi vil menm jou premye janvye a guys kote pou tout fanmiy tap byen pase pou tout fanmiy tap swete lòt bòn ane bòn ane bòn ane bòn fèt epi tou se tristès ki nan kè fanmiy sa yo guys nap mande kote sa yo ap prale eske se la fen di mond ki rive nou te ka di oubyen kisa kap pase nan peyi dayiti konsa guys mezanmi. Mwen pap tèlman kenbe nou anpil, map sèlman kite nou ansanm avèk moun yo kap pale a ki se sè ti dam nan ansanm avèk tout yon kouzen ti gason an kap pale. Jis map kite nou ansanm avè yo, mwen pap kenbe nou twòp pou n ka tande ki deklarasyon yo paske mwen menm m pa tèlman gen twòp enfòmasyon men map jis kite nou tande ki sa kap ki sa moun yo ap di de sa. Mezanmi gay sa vrèman frapan sa vrèman chokan an ayiti paske nou pa tèlman gen yon bon nouvèl de li menm menm nap mande kisa kap pase konsa ayy jezi sa tèlman chokan anfen ok guys map kite nou ansanm avèk moun yo epi nap wè talen.
E jan Nick parèt li te wè zanmim nan anvan li di Daphne map mouri ui Zenden ki fèm sa. Zenden nan se yon bonè ke l te nan relasyon avè l men ki wè w ki gon obsesyon li vrèman malelve lap tire kou li konn bay papa l kou lè demwazèl la sèm nan reyalize ke li twò twò obsede par li menm li joure l gèt manman manman m di manman m pa dan manman m tande manman m di joure.

goumen avèl kòm se ou ki gen kil kel konn tande li di men lap pale a zenndenn zenndenn pran yon baton poul frape sou li kounya Shirley di bon se fini afèw paskel son moun malad mentnan li kòmanse arsele tifi a arsele anpechel viv pede relel manmanl tou arsele sèm nan nou te di nap al pote yon plent pou li men nou di ah son moun ki li di ke oh ou fè pitit mwen an fou. Ou fè pitit mwen an fou paske li cho nan kò, li cho nan kò, li cho nan kò. Mwen gen tout mesaj yo sou telefòn mwen, alò m pa fin gen tout paske mwen gon on nouvo telefòn, donk m pa gen tout update kèlke mesaj il y a kèlke bon semèn de cela kote ke l ap di ke l ap tiye tèt li si l pa ka genyen dènye pòs li fè se te yè maten li ta renmen pase dènye jou li e premye jou li avèk moun ke l renmen. Venden. Ok. Li ekri m la wi di m ap mouri mwen gen tout mesaj yo la mwen gen prèv a lapui ke lap mouri si Shirley pa tounen avèl Shirley se fanm vil Shirley menm nan nan pisye nan nan nan nan nan renmen tande li rete li te gen pou l soti li te avèk yon sè m li pa li li vini legliz la prèske chak tan e legliz la l vini abityèlman se nan chapèl lan men te gen yon pwogram deyò a alò se daprè lè di yo wè madmwazèl la desann Mesye a desann dèyè li, epi y ap tande dè kri. Men piske te gen yon pwogram deyò a, yo vin pa ka idantifye ki kri ke l ye. E men, se depi nan baryè lan, men la vrèman fè nwa. Depi nan baryè lan, li kòmanse frape l. Mwen, nou jwenn linèt li kwoke nan yon fè, sa vle di se yon moun ki te kòmanse gen de vrèman, de, de, de, li te kòmanse vrèman frape nan tèt. Ok. Vè mini, e, e se te.

Li gen nan nan sen, li gen nan estomak, e se sa nan estomak ki bokou pli grav ki fè l pa kenbe. Lè n rive a li pale, lè l nan lopital la l pale osi. M ap di ke lopital yo mezanmi, Ayiti, m pa konnen gouvèneman yo fò nou leve pye nou twòp moun ap mouri akoz de mank de swen lopital. Menm si se yon premye janvye, moun yo pa ka jwenn yon lis chirujen. Nou fè kontak nou, nou jwenn chirujen, chirujen pa ka vini paske nou pa ka jwenn kann.

M fon ti koche, apre sa m benyen, m santi m grangou, pito m pran, m desann o lye m al achte pizza sa. Lè m monte, m chita la m manje pizza a, te gen yon moun ki te vin kote m, apre sa m vin kondi l nan wout la, lè l rive m tounen. Kounye a, misye vin vini, li k ap viv avè m, pandan l vin vini an, nou fon ti pale, apre sa m kouche m ap dòmi. Depi lè m kouche m ap dòmi an. Misye parèt, m'ap site non misye, misye parèt, misye di, oh, genlè moun vwazen yo gen yon pwoblèm, pase m'tande y'ap kouri moute desann. Kounya m'pako konn bagay la, m'kouche toujou. Annapre m'tande yon vwa ki site non'l, entèl touye entèl. Mwen menm? Wè, m'tande vwa, m'di, oh! Menm kote a m rele papa l. Lè m rele papa l, papa l di m se genlè on bagay m pa konprann banm kou bokoto. Misye kouri vin kote m, lè misye vin kote m la m di sak pase l. Nou tèlman sitire misye, men tèl bagay, men tèl bagay, men tèl bagay. Paske misye se on nèg de tanperaman awogan. W ap remake li plis vin lakay ou ke l vin lakay mwen. Li pa vin lakay mwen paske mwen gen on tanperaman m pa. M pa kole sere a misye pa rapò a tanperaman li toujou li pa tande moun lè wap pale avèl li pa janm tande moun a otans wi lòt depi li bay sa yo m met misye m klase misye m di misye pa vin lakay mwen pa sesi pa sela paske m pa dakò ou konn jan map fonksyone ou konn janm ye m pa dakò a jan de bagay sa yo ok lè lè papa l vin la papa l di bon m pako konnen banm banm banm banm al enfòme papa l ale apresa m chita lèm chita m di kèt. Banm rele miline menm kote a m rele miline miline di sèl wi sè wi sè sò eskizel bon sèl sam ka fè sèl sa w ka fè pou mwen nan moman sa se se pou anbilans pou mwen kounye a m fè kèk kontak m se pou anbilans m kouri desann nan lopital la lèm rive nou konn la swit la m kwè m se moun ki konnen m se premye moun ki konnen ke l mouri avan paske yo pa janm vle di moun yo sa.

peyi a kounye a yo yo ale kounye a lèm rele misye mpaka jwenn misye kounye a li gen yon tontonl ki relem li dim e misye ap pede relel sal genyen li dim mdi wi misye pale avèw li di wi mdi kote misye ye li dim men kote misye ye kounye a mdi men sa misye fè men sa misye fè kounye a mdi mwen eseye lokalize misye apre sa mfè kèk kontak. Nou fè arete misye yo voyel dcpj. Ki bò nou prann.
Nou pranl kay yon tontonl. Ki bò. E nan zone delma m kwè misye rete. Kounye a m fè kontak. Misye ta misye sove lap mawon mawon m konnen l. Fin fè ala kounye a m fè kontak m di tonton an kenbe misye pa bal may pa kitel sove paske menm son moun ki patizan lajistis si moun nan fon krim kel peye krim li fè a. Kounye a, m fè tonton an kenbe l epitou m fè kontak ak kèk moun. M te vrèman nan yon sitiyasyon m pa t ka deplase paske m t ap kriye. Epitou, nou pran misye, m fè mennen misye desipe. Yon krim konsa fèt, sa di w ki sa kòm yon jèn gason? Monchè, sa se de misyon paran ki vin koz jan de bagay sa yo. Paske, m panse se yon pwoblèm edikasyon l ye. Paske, si paran l te leve l yon fason, m panse li pa t ap rive la. Se paske Baronne demisyone li fè sal vle e tou ou konnen jeune de jeune sa rive pase ti pitit la byen antandi lè lè map rantre la bon lèm fèk ap rantre la m wè ti pitit la kap soti e zanmim li ye e li k lan kay la li k pi bo e li k pi zanmim toujou ap pale chita relel m konn di bon kijanw fè kijanw fè jere ti ti bèt sa tout tan map dil sa m di kijanw fè jere ti bèt sa jan misye awogan.

Selon sa m tande yo di, ou konnen Facebook met langay, bagay la yo di genlè e tjou boutèy, gen moun ki di tjou boutèy, gen moun ki di kouto. Nou pa jwenn tjou boutèy, nou pa jwenn anyen, nou pa jwenn ni telefòn sèlil ni valiz. Yo te di yo. Te di se pa li k fè l. M pa ka plede sa. Jiska prèv di kontrè.
Bon jan li parèt li te wè zanmim nan anvan li di la Philippe. Ok guys se te ti nouvèl sa m te pote se te gwo bout tonton nouvèl sa m te pote pou nou jodi a pa bliye avan menm n ale like pataje abòne epi kite kòmantè yo kap fè nou plezi anpil epi bay bay tchaww nap wè nan yon lòt videyo tchaww.